Kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye sa kap fèt sa kap fèt ayisyen ayisyèn mwen yo mwen kontan anpil wi jodia m avèk nou se yon plezi nou wè m ekri men m pa parèt m pat gen tan pou m te kapab fè sa men m pran ti tan sa m pap fè videyo a long non se jis pou m kapab voye felisitasyon bay chak grenn ayisyen ki konprann travay nan rivyè masak la ki mete men ki kontribye nou wè malgre m pa pale men m toujou ap motive m toujou ap kenbe pye pantalon seri de sektè pou kapab mete men nan pat la. Ou konprann? Se pa paske m gen pwoblèm ak moun non, paske mwen m pa konn gen pwoblèm ak moun mwen. Men tou senpleman m renmen lè ke chak moun konprann peyi a. Ou konprann? Se pa enterè pèsonèl, men se enterè kolektiv. Ou konprann? Sa vle di m renmen lè ke nou met men ansanm. M renmen lè ke nou konprann ke nou se Ayisyen. Ok sa vle di m jis fè ti video sa pou m pale avèk nou e sitou sektè legliz se pa pwoblèm m gen ak legliz non lè nou tande m ap sabote legliz m gen pwoblèm avèk sistèm nan ki rann moun anndan legliz e ke yo pa ayisyen nou konprann sèl pwoblèm sa m gen depi moun nan nan legliz sa vle di pa ayisyen peyi a mèt ap kraze e Kèlkeswa sa k ap pase nan peyi a kòm evènman, sa pa enterese yo. Sa vle di se nan syèl yo prale. Sèl pwoblèm sa m gen avèk yo, sa vle di y ap aplike filozofi blanch. Sèl sa m pa renmen. Men, m felisite yon pastè m wè ki debake e ki pote konbyen sak siman. Sa fè m plezi. Si n al gade sou anba paj mwen, n ap wè kote ke m pataje pòs la. Pase sa fè plezi, sa fèm kontan, m patajel. Mwen pa la pou m detwi pèsòn. M la pou m rale zòrèy chak grenn moun pou m fè yo konnen ke peyi a se pou nou l ye. Kèlkeswa kote n ap viv, kèlkeswa koulè nou, men nou se Ayisyen, ann priyorize peyi nou dabò apre sa n a wè enterè pèsonèl nou. Men sa ki fè, menm si nou wè m pa pale men m toujou la, m ap Ou konprann sa m vle di a? M ap pike, m ap pike, m ap pike. Ou konprann? Nou wè sektè dè atis. Nou wè gen atis ki kòmanse fè aparisyon yo. Nou wè gen ki kòmanse ap pale. Sa vle di m ap tann lòt gwo zotobre yo nan mizik ayisyèn nan. Paske tout moun konnen mwen m son animatè k ap pwomote lakilti ayisyèn. Men, m pa tolere okenn atis ki pa wè peyi a dabò. E sa k fè depi ou wè gon bagay k ap pase nan peyi a, yon evènman, m wè sektè dè zatis pa di anyen, m wè legliz pa di anyen, nou wè m toujou ap pike, pike bounda yo. Ou konprann? Paske fòk nou pale, peyi a se pou nou li ye. Zansèt nou yo mouri kite l pou nou. Enben nou menm se nou k pou pran larelèv. Sa k ap pase la a nou moutre ke, nou moutre lemonn ke nou ka antann nou. Nou ka viv. Ou konprann? Nou konprann yo. Ou ka konprann? Depi nou reyalize bagay sa la, enben nou fout entènasyonal la yon kalòt. Ou konprann? E sa k fè sa k ap pase la a, ou janm wè yo soti nòt sou sa? Anbasad yo, ou janm wè yo pale sou sa? Ou janm wè yon peyi entènasyonal yo pale de bagay sa a? Non. Paske l pa nan enterè yo. Si nou gen rivyè a, nou gen kanal sa, n ap ka awoze jaden, n ap ka fè agrikilti, li p ap bon pou yo, ebyen li pa nan enterè yo, yo fè silans. Men nou konprann, ou konprann, nou konprann yo. Depi nou konprann yo, n ap fè afè nou, pa gen. Ou pa gen baay nan yo. Ou konprann? Avan maleng, ti mouch te konn viv. Ou konprann? Alò m renmen nou anpil, kenbe la, felisite nou, m ap tann e bon m felisite dabò e mesye fashion nan Cap Haïtien yo. Ou konprann? E gen yon gwoup moun ankò ki soti Mibalè konsa ki pote lamenfòt, bravo, bravo a tout sitwayen. endistenkteman, bravo a tout lòt moun, lòt gwoup, ou konprann, mèri yo, tout moun, lapolis, bsap, tout, bravo pou nou, mwen se sa m renmen, ou konprann, n ap fè yon bagay ayisyen, se sa m renmen. Ann met tèt nou ansanm pou nou avanse. M renmen nou anpil, n ap kwaze nan yon lòt videyo. Pataje videyo a pou mwen silvouplè. Pa kite l ret yon sèl kote ok je vous aime tous.